Gen youn nan moun Ahh banm fon ti kanpe rann mwen sèvis lan e nou tout ki ap monte sou paj lan Ahh separe li share li imedyatman paske m bezwen mesaj sa jwenn medya an Ayiti an. Paske majorite moun ki ap benefisye de mesaj sa, li trè posib yo pa gen aksè a entènèt. Li trè posib. Donk m ta renmen tout medya an Ayiti yo jwenn li pou yo kapab pibliye li pou moun yo ka tande sa m pral di a. Très enpòtan. So pataje l pou mwen imedyatman nou nou nou loge la nou monte la pataje l avèk zanmi nou silvouplè. Sa a se se pèp nou n ap eseye sove. Donk yè mwen fè yon live sou menm sijè sa a men m te fè li an anglè. Gen youn nan zanmi m yo ki gade ki konvenk mwen Mwen te dwe fè youn an kreyòl. Li menm sigjere jan de konvèsasyon sa yo fò n te ka fè yo pou nou pase yo nan lekòl ann Ayiti. M pa p rive jiskela. Men, tout yèswa, m al eseye dòmi, ide sa a ap marinen nan tèt mwen, maten an m leve, Mwen vin sou entènèt lan la, mwen anlè a map travay sou lòt bagay, m tèlman wè yon pakèt videyo nan youtube sou kesyon difikilte ayisyen ap travèse nan chili, m tèlman wè videyo sou youtube reyaksyon dominiken ap kontinye fè jan enèji ap chanje, m pran desizyon pou mwen refè pou m fè yon lòt videyo. sou menm sijè a men an kreyòl fwa sa a. Paske moun k ap bezwen enfòmasyon sa yo, li trè posib majorite ladan yo pa pale angle. Donk silvouplè pataje l pou mwen. Ti live sa a ka yon ti jan pi long wi. Paske m pral pran san m pou m bi, pou m di tout sa ki enpòtan pou m di yo. Ankò yn fwa mwen ekri de twa nòt, men tèlman gen bagay pou ta di sou koze sa, m oblije triye enpe pou m ba nou sa k pi enpòtan an. Mesaj sa, se pou nou menm an Ayiti. ki kwè, ki panse ke Brezil, Chili ak Ajantin se solisyon mizè nou an Ayiti mesaj sa se pou nou. Gwoup sa li trè divès, li gen granmoun, li gen jèn moun ladan l. Li gen moun ki pap travay. Li genyen peyizan, li genyen moun nou rele chimè, li gen menm inivèsitè ladan yo. Nou tout ki panse ke peyi etranje, kounye a m ap elaji l, se solisyon mizè nou, avan yon gwo, avan yon gwo, Pwoblèm rive nou. Paske nou sou wout lan la wi. M kwè li enpòtan aske mwen vin ba nou verite a. Poukisa mwen di mwen ap vin ba nou verite a? Banm fon ti eksplike nou ankò. Mwen pap fè videyo sa paske mwen kont ankenn pati politik, paske mwen pou ankenn pati politik. Mwen pap janm pè ba nou verite, paske kòz m ap defann nan, m ap defann kòz yon nasyon, m ap defann kòz yon ras, m ap defann kòz tout yon imanite. Mwen pa la pou mwen ap eseye defann pozisyon sosyal. Mwen pa la pou m ap eseye defann karyè pwofesyonèl, m pa la pou m ap eseye e ranje repitasyon m. Donk nou mèt fè m konfyans, lè m chita m ap pale avèk nou, m ap ba nou verite a. L ap di, l ap fè nou mal, men m ap ba nou verite a. Nan plizyè ti live ke m fè, Mwen pale nou de kesyon, fòk nou fè yon fason pou nou chanje mantalite ayisyèn nan, paske tout moun toujou di, se sa ki kòz nou gen pwoblèm an Ayiti. Donk apwòch mwen yo, li ap toujou dirije pou m eseye ede nou fè travay sa a. So jodi an, m pa kache di nou sa, nou pral santi se kòmsi se pi gwo kou nou pran. Si nou gen kouraj chita ret tande bagay sa. Men ki bò map kòmanse. M pral kòmanse sou kesyon peyi etranje pa solisyon mizè nou. Dènyèman mwen wè yon videyo sou kesyon chili an, sa gen kelke mwa. Mwen m te deja presanti ke bagay yo pral gate, epi mwen mete anba videyo a zanmi m nan poste a, m di moun yo tounen lakay nou. Gen youn nan frè nou ki monte kounye an li menm aprè sa m sot di an, msye joure m, msye di Mary egoyis, ou menm w ap byen mennen nan peyi etranje, eskize m, epi ou pa vle lòt yo pran chans pa yo. Ankò yn fwa! Sa m pral di nou an lè nou fin tande l, se granmoun nou ye, se chwa nou, n a fè sa k lan lide nou. Men fwa sa a nou pap ka di ke nou pat konnen. M pral itilize vi Ozetazini, imigran ayisyen Ozetazini. Gen ayisyen Ozetazini k ap rakle la kounye a la. kap pase bon mizè la kounye an la ozetazini. Ou pa gen papye ozetazini, wap pase mizè. Ou gen papye ozetazini, wap pase mizè. Ou pa pale angle byen, wap pase mizè. Sou gen chans ou gen papye, ou pa pale angle, job ki pi mal yo, n ap konsidere ki pi mal yo, ki pi di yo nan yon sans, se ladan n w ap tonbe. Lè nou wè dyaspora ayisyen ap antre ann Ayiti avèk bèl bagay, ap vin fè enteresan, ap voye kòb ba nou, ap sipòte nou, m ta renmen nou konnen ke se pa nan yon pyebwa yo ale ap keyi kòb. Genyen k ap travay de djòb maten, midi, aswè pou yo sere kòb lan pou yo voye ba nou. Ayisyen ap viv Ozetazini nan tout kondisyon ke w ka imajine. Donk vi an pa woz pou Ayisyen Ozetazini jan nou ta vle panse a. Ok, donk gen efò ke moun nan oblije fè. pou li viv nan yon peyi etranje. Ou pa gen lang peyi etranje sa, ou antrave. Ou ap antrave. Moun ki gen lang nan, moun ki gen nasyonalite an, moun ki gen karyè pwofesyonèl, yo ap travèse. gwo pwoblèm nan peyi sa a. Ok, tann mwen yon ti moman. M ap rasire m ke nòt mwen yo m kapab wè yo pou m kapab kontinye pale avèk nou trè byen. Mwen konprann sa, ke nou nan yon peyi de 86 jiska no jou ki pa janm fè anyen pou nou. Li pa janm fè anyen pou l garanti. sekirite nou. Li pa janm fè anyen pou l garanti eta de dwa nou. Li pa janm fè anyen pou l konstwi peyi a. Li pa janm fè anyen pou l ranje lekòl ak inivèsite pou l garanti edikasyon nou. Li pa janm fè anyen. pou li pran responsablite li, pou li garanti ke nou gon bon vi sosyal. Donk mwen konprann ke nou santi nou oblije mete tèt nou deyò pou nou al chèche yon vi meyè yon lòt kote. Mwen konprann sa. Men jodi an mwen la pou m fè nou konnen men danje ki genyen nan kesyon Chili an, nan kesyon Brezil lan, nan kesyon Ajantin nan. Lè yon peyi Ouvè pòt li bay yon lòt peyi. Gen rezon ki fè yo fè l. Rezon sa yo se toujou yo konnen gon seri de moun ki entelijan nan peyi sa, yo idantifye yon pakèt jeni nan peyi sa, yo ta renmen yo vini nan inivèsite bò kote yo pou ede yo avèk envansyon yo. Yo gade yon peyi ki gon bèl ekonomi, ke moun yo ap fon pakèt gwo kòb, yo ta renmen yo vin fè touris nan peyi pa yo pou yo vin depanse kòb. Ok? Men nan ka pa nou an Ayiti, Tou lè 2 bagay sa yo pa mache pou nou. Majorite sèvo nou an Ayiti, 84 pou san, mwen te di nan yon ti videyo m fè dènyèman an, yo deja deyò. Se nan ane 60 yo m sonje dènye fwa, te gen peyi Afrik yo ki te mande nou èd, nou gen pwofesè ayisyen nou yo ki te ale an Afrik ki t al ede yo edike pèp yo an. Nou pa ka fè sa kounye an la, nou pa gen, nou pa gen opòtinite sa yo kounye an la, pòske edi, sistèm edikasyon nou an, tèt anba depi lontan. Nou dakò. Nou pa gen kòb. Majorite pèp la nan chomaj, Majorite pèp la pòv. Donk yo pa ouvè pòp, yo pa ouvè pòt yo pou nou vin fè touris anndan lakay yo. Nou konprann sa. Alò poze tèt ou kesyon an kounye an la, pou ki rezon Brezil, Chili avèk Ajantin ta ouvè pòt yo pou ayisyen, de batan zouvè pou ayisyen. Anvan m al pi lwen avèk repons sa m pral ba nou an, ban m ba nou yon ti istwa pou nou konprann ki jan moun sa yo, lè m ap di moun sa yo, peyi amerik latin yo, peyi blan yo, menm pwòp frè nou nan Antiy yo, Gwadloup, Matinik, frè nou Bahamas, frè nou Jamayik, ok, ki emosyon yo genyen anvè nou menm? M pral kòmanse avèk blan yo, men m pa pral fè yon pil rale sou li paske m pale bagay sa anpil. Sa. Nou menm ayisyen reprezante. Sa istwa ayisyen an reprezante. Li kanpe antravè tout sa blan an vle fè nou kwè sou ras nwa la. Eske n konprann? Revolisyon sa nou te fè an 1804 la, nou te plen bòl yon pakèt ladan yo an. Nou pwouve tout sa yo te vle di sou ras nwa lan se pa vre. Lòt bèl jès nou fè nan istwa imanite nou menm Ayisyen, nou pwouve ras blanch lan ke tout sa y ap di de ras nwa la se pa vre. Donk depi apre 1804, yo ap jwe pye Ze men pou ayiti pa janm byen kanpe paske yo konnen depi ayiti byen kanpe se yon souflèt a sipremasi blanch lan ke yo vle etabli a travè le mond antye menm ras blanch sa chaje dokiman sou entènèt la fèm konfyans gen dokiman an fransè Gen dokiman an anglè. Si nou pa konn li, se pa derespekte m ap derespekte non, enfòmasyon m ap ba nou. Si nou pa konn li, si nou pa konn ekri, si nou pa konn li franse, si nou pa konn li anglè, chèche moun nou konnen ki konn li, ki konn li franse, ki konn li anglè. Mande yo al sou entènèt fè ti rechèch sa a pou nou. Pou yo ka pwouve nou dokiman ki deyò a, k ap montre yo jan bi ras blanch sa a se ekstèmine nou menm ras nwa lan. Ret avè m wi, m ap di w esplike w tout bagay sa yo pou w ka konprann lè moun sa yo ap ouvè pòt ba ou gen yon lòt rezon dèyè tèt yo. Sa se youn. Ok al fouye nap wè l. Yo pa renmen w. Sa se youn. Ann pran peyi amerik latin yo. Yè nan live ke m te fè a mwen mansyone yon mesye yo rele Doktè Gates. Doktè Gates fè yon pakèt ti emisyon, yon pakèt ti dokimantè ki te konsantre li sou lavi moun nwa nan Amerik Latin. Ankò yon fwa nou ka al fè rechèch lan, e dokimantè sa yo rele Black in Latin America. Premye sa l te fè a, li te rele, li rele Haiti and Dominican Republic, an island divided. Epi apre sa, li fè yon pakèt lòt ti epizòd li rele Black and Latin America. Nan ti epizòd sa yo, nou pral wè ki jan tout peyi an Amerik Latin yo, e m ap mete nan menm, m ap mete ladan Brezil, Chili, avèk Ajantin, ou gen Meksik, ou gen yon pakèt lòt. Lè n al gade n ap wè ki jan moun sa yo trete pwòp nwa nan pwòp peyi yo an. Fò n al gade l pou nou wè l. Men anvan n al gade l pou nou wè l m ap di nou sa. Brezil la. Se chak vire tounen yap masake nwa brezilyen. Brezil la, dènyèman an la movie yo rele e Black Panther a soti, genyen yon videyo ki montre w yon pakèt brezilyen ki al gade Black Panther nan yon mall, yo tèlman kontan paske se premye fwa yo mete pye yo anndan mall la, yo menm di w yo pa janm wè brezilyen nwa anndan mall sa. Ok! Sendomeng li menm, m sur e sèten, nou konn mizè Ayisyen pase deja Sendomeng, yo masakre plis ke 50 mil Ayisyen nan ane 30 yo, ok, yo pann ou frè nou an, ou frè nou yo Sendomeng sa gen. kèlke zane, 2 ou 3 zane, yo vyole sè nou yo nan inivèsite, yo rache yo a kout manchèt, ok, nou wè videyo Sendomeng kote yo pran frè nou, yo mare l nan yon poto sou yon katye, epi tout moun sou katye ap bat li, fanm ap souflete l. Gen menm video la kounye la sendomeng nou wè jan yo boure frè ak sè nou yo nan moudon kamyonèt kankou yon pakèt pil kochon e nan dènye prezidans ki te la avan an nou wè jan yo voye yon pakèt frè nou yo tounen menm sa ki te fèt anndan sendomeng wi sa ki fèt sendomeng ki leve sendomeng wi yo voye yo tounen. Ok, donk nou konn istwa sa trè byen. Donk lè nou wè moun sa yo ap ouvè pòt ba nou, y ap di nou wi, Ayisyen pa bezwen vwayaje, pa bezwen viza pou yo vin lakay nou. Enfòmasyon m ap ba nou, se pa renmen yo renmen ou. Se pa konesans w ap pote ale ba yo ou pa genyen l. Se pa touris ou pral fè lakay yo ou pa gen kòb pou depanse. Donk ki sa k rete? Le pli souvan, se mendèv ou an yo bezwen a ba pri, braceros. Se sa yo bezwen nan men w. Yo vin lakay ou nan peyi w, yo monte desann, yo wè trè byen ke son pakèt epav nou ye, nou kanpe nan mitan lari nou pa gen anyen n ap fè, paske peyi nou an pa ba nou anyen. Donk se dèyè men dèv ou a yo ye. Kounye an la m pral ba w yon lòt bagay ke yo ka dèyè l, sa se yon sipozisyon, Gen moun ki ap di petèt se konspire oubyen konspirasyon m ap fè, gen dwa se menm dèyè ògàn nou ke yo ye ki fè y ap fè nou vini anndan peyi a. E sa m di la an dènye an, se pa yon bagay ki pa ka fèt non. Gen videyo deyò a la. ki ap montre nou sa y ap fè nwa parèy nou an Libi, yo retounen nan lesklav, y ap vann yo kon kou esklav, yo dòmi lè yo leve le maten yo jwenn vant yo te koupe, yo vòlè ògàn yo. Gen bri k ap kouri deyò a, gen plizyè òganizasyon, plizyè blan k prale an Libi ki pral achte ògàn nan bato, ògàn nwa. Ok donk lè yo ouvè pòt yo an se pa renmen yo renmen nou se pa renmen yo renmen nou ki fè yo ouvè pòt la se men dèv nou an yo bezwen men dèv nou an yo bezwen men Lè yo ouvè pòt pou yo pran mendèv nou an, nou konnen trè byen ki dega ki ka rive. Ankò yon fwa, m ap itilize sa braseros ayisyen yo pase Sendomeng. Ki sa nou panse ki kòz Ayisyen pa gen respè Sendomeng? Ban m reponn li pou nou. Se paske lè Dominiken ap gade. Li wè jan nou asepte viv, nan ki kondisyon deplorab, pi mal pase chen, nou asepte viv. Gen videyo ki montre yo kote braseros nou yo te rete an, sitèn kote yo mete dlo pou yo, rat tonbe nan sitèn nan mouri, pa gen pwoblèm yo rete la. Yo montre w nan videyo. Braseros nou yo ki nan chan kann yo kap travay lan. Yo pa menm gen yon boyo nan pye yo non. Nan voye kout manchèt yo koupe pwòp pye pa yo, san yo pa al lakay doktè oubyen sa l ye a, yo ret travay. Yo montre w nan ki kay, nan ki kondisyon, nan ki kay braseros nou yo t asepte travay. Lè dominiken an wè sa, Dominiken an di tèt li kareman, Ebe Ayisyen an pa menm moun menm, Ayisyen an son bèt li ye, nou mèt trete l tankou bèt. Sa m eksplike nou an la, se pa Sendomeng sèlman non ki gen e reyaksyon sa a lè yo wè moun ka kondisyone tèt yo osi ba. M pral ba w yon egzanp, la Ozetazini. Mwen s on chèf. M travay nan kuizin. Mwen gen moun k ap lave asyèt pou mwen. Plizyè fwa se goumen m ap goumen avèk frè avèk sè nou yo k ap travay, k ap lave asyèt, ki refize mete gan ke konpayi an ba yo pou yo mete nan men yo pou yo pa p manyen rès manje ki soti sou tab moun yo fin manje a ki tounen nan kuizin nan. Se avèk anpil efò m ap fè yo konprann ki maladi yo ka pran lè y ap foure men yo nan rès manje moun sa yo ki ka petèt malad, ki gen nenpòt viris, san yo epi yo refize met gan lan men yo. Si w konn kijan yo trete frè ak sè nou yo lè y ap gade yo nan dishwasher a y ap lave asyèt, ou konprann, y ap manyen rès manje yo avèk men yo san gan, ok. Vye manje a vole sou tout rad yo, sou tout figi yo, epi yo pa menm konprann anyen ditou. Menm sèvè yo ki anndan an, lè yo vin depoze asyèt sal sa yo anndan an, yo pa menm respekte yo ankò, yo pouse l nan figi yo kòm nenpòtekwa. M pral ba nou yon ti verite sou nou menm frè m ak sè m yo. Ankò yn fwa se pa derespekte map derespekte nou. Nou pa menm prepare pou nou ta vwayaje nan peyi etranje anpil nan nou. Anpil nan nou pa prepare pou nou vwayaje nan peyi etranje. Paske nou manke disiplin, nou manke konesans. Ki fason pou nou ta konpòte nou? Plizyè frè ak sè nou yo lè y ap vwayaje avèk nou Miami, Fort Lauderdale, lòt kote, se pa de wont yo wont fason n ap konpòte nou nan avyon non, men yo pa janm di nou sa. Anvan nou vwayaje fò peyi nou an ta fè lekòl avèk nou Anvan nou kite Ayiti n annou lòt kote pou nou kapab reprezante peyi nou an antanke bon anbasadè. Sa m ap di nou an la a se pa ide pa m non ke l ye. Mwen wè gwoup brezilyen k vin nan peyi isit la m wè kijan yo konpòte yo, yo gen moun k ap pale avè yo chak jou pou yo konpòte yo byen. M wè gwoup lòt nasyon ki antre, depi avan yo antre, anbasad yo lòt kote fè yo chita pale yo de fason pou yo konpòte yo. Nou konnen anndan lakay nou, nou menm Ayisyen, malerezman, se pa fòt nou non ankò, m di nou sa deja, m di nou sa deja. An pasan, on ti parantèz, pou nou pa panse ke se manke m ap manke nou de la, e pa sa ditou. On verite di m vin ba nou la, pou nou pa kontinye ap pase mizè. On verite di m vin ba nou. M te fon videyo deja. Nan videyo sa, mwen di nou, mwen mande nou padon pou tout mizè nou pase deja, pou tout mizè n ap pase jodi a. Mwen mande nou padon, mwen menm m pran tout responsabilite, tout sa gouvènman ayisyen pa fè pou nou, mwen mande nou padon, mwen di nou se mwen k responsab. Donk se pa dega m ap manke nou. Mwen fatige wè nou k ap pase mizè. Ok, nou pa menm prepare pou nou al vwayaje nan peyi moun. Nou pa gen lang, nou pa gen fòmasyon, nou pa gen etikèt. Lè m di etikèt la, nou pa gen manyè pou nou konnen lè nou rive yon lòt kote ki jan pou nou konpòte nou. Ok, bagay sa yo kraze dèyè nou nèt. E lè nou mete tout bagay sa yo sou tèt ke moun sa yo deja pa vle renmen nou, Se la nou jwenn e reyaksyon rasis sa yo y ap fè kontre nou, reyaksyon prejije sa yo y ap fè kontre nou, yo arive a tèl pwen kote yo tiye nou menm nan peyi sa yo. Yo tiye nou menm nan peyi sa yo. Chili, Brezil, Ajantin, Se men dèv nou an yo bezwen. Men dèv nou an yo bezwen pou yo fè nou travay di pou nou touche pi piti kòb pase moun yo ki fèt nan peyi sa yo. Men m pa kache di nou sa, gen konsekans, konsekans lan se pandan n ap fè enteraksyon avèk rès anndan peyi an, avèk tout vye mès nou yo, tout vye abitid nou yo, moun sa yo ki deja prejije kont nou, ki pa renmen nou yo, yo p ap kontan M pa kache di nou sa, y ap fè vyolans sou nou. Vyolans pral fenk kòmanse sou nou. Ok, vyolans pral fenk kòmanse sou nou. Eske nou konprann? Mwen wè maten an pil videyo, moun yo k ap mande gouvènman ayisyen an pou yo di yon bagay, Moun kap kriye kap di oh nou pa gen reprezantan nou pa gen anyen ditou. Pèmèt mwen di nou sa, nou fout fou si nou panse, si nou kwè ke gouvènman ayisyen an gen yon merd ke l ta pral fè pou nou. Banm ba nou yon ti istwa sou li. Trè rapid. Nan ane 30, Sendomeng asasinen prè de 50 mil Ayisyen. Nou konn sa gouvènman nou an te fè? Gouvènman nou an, avèk sipò Nasyon Zini, asepte resevwa 700 mil dola nan men Sendomeng kòm dedomajman pou prè de 50 mil Ayisyen yo ke Sendomeng masakre. Ou tande? Men sa gouvènman w lan te fè. Mwen fouye tout entènèt lan. M gen dwa pa fò kòm on moun ki ap fè rechèch. Si gon moun ki deyò a ki konn mye ke mwen, silvouplè pataje l avèk frè m avèk sè m yo Ayiti. Jiskaprezan, pa gon gouvènman ayisyen ki janm fè yon mès solanèl oubyen ki pou ta menm deklare dat oubyen peryòd Sendomeng te pran pou l fè masak sa a kòm yon dèy nasyonal. M ap montre w depi kilè gouvènman w lan pa janm kanpe avè w. E sa te fèt nan ane 30. Ki vle di, 700 mil dola pou 50 mil moun, fè matematik la. Si m pa manti, m kwè li vle di pou chak grenn moun yo te asasinen an, nou asepte 15 dola. So depi 1930, men ki santiman gouvènman an gen anvè ou menm. Gouvènman an di, ou vo 15 dola. Mwen vo 15 dola. Tout zanmim yo ki nan paj lan la kap gade kounye la nou chak vo 15 dola. Tout pitit nou ke l te fèt nan peyi etranje ki gen san ayisyen li vo 15 dola. Epi nou panse gouvènman ayisyen an pral di w yon bagay sou mizè nap pase. M pral ba ou toujou. M di nan ane 30 yo fè masak lan. Lè Duvalier monte prezidan, li resiyen kontra avèk Braceros. pou voye plis ayisyen al travay sendomeng nou konn istwa trè byen ki mizè ayisyen ap pase sendomeng dènyèman an la lè yo tap voye frè a sè nou yo retounen sendomeng nou te gon gouvènman alepòk ki di o nou pral resevwa frè ak sè nou yo avèk diyite Nou bezwen konn jan yo te resevwa yo avèk diyite? Ale bò Dayabonn, n ap wè frè ak sè nou yo k ap viv, pa menm nan raje non, nan wòch yo, nan bayawonn yo, e nou konn ki jan yo konstwi kay yo, de fèy tòl, playoud, men ki jan nou resevwa yo avèk diyite. Ti frè nou an yo pann la dezan de cela, sè nou an yo te fin vyole l, yo dekoupe l lè yo jwenn li nan mitan kat mi ki pa t menm kouvri an la. De twa politisyen ayisyen fè de twa mach devan konsila Sendomeng nan, apre sa tout moun fèmen bouch yo. Epi nou panse gouvènman ayisyen pral kanpe pou nou. Prezidan ameriken Donald Trump manke nou dega dènyèman an, gouvènman ayisyen fèmen bouch li. Epi nou panse. Nou chili nap pase mizè. Nou brezil nap pase mizè. Yo pral ouvè pòt ajantin pou yal voye nou nan menm penpenp lan. Gouvènman Ayisyen pral kanpe defann nou. 60 ayisyen sot fè plis ke 4 jou nan ayewopò chili. Ou tande sa? Egzakteman. Anyen ditou pa di. Non sèlman gouvèman ayisyen Menm frè parèy nou pa menm di anyen. Donk si w al pran desizyon pou al kote sa yo, konprann trè byen ke swa sa w pral travèse a, ou pou kont ou. M ap di l ankò wi, ke swa sa w pral travèse a, ou pou kont ou. M gen lòt bagay pou ou, fon ti ret tann. Men m gen yon bagay mwen di dènyèman an la, e m ap di l nou maten an la. Dènyèman m fon ti pale, m te pale, m di jan gouvènman ayisyen yo pa byen mache ditou. Ban m reveye nou enpe, Nou panse ke Brezil rete kareman, li di lap ouvè pòt li ba nou, ba Ayisyen, li pran desizyon sa, nan yon sans yo vle di pou kont li? Nou panse ke Chili parèt, li di lap ouvè pòt li ba Ayisyen, epi l pran desizyon sa, pou kont li? Nou panse ke Ajantin di li pral ouvè pòt li pou Ayisyen, ke li menm tou li pran desizyon sa, pou kont li? Ban m esplike w frè avèk sè m nan. Gen moun anndan peyi w la ki fè pati gouvènman w lan, branch gouvènman w lan ki asepte ke bagay sa fèt e yo konnen trè byen. Pa gon peyi k ka fè sa san l pa antre an konsiltasyon avèk gouvènman paw lan. Nou tonbe nan yon pyèj. Yo ap vann nou nòmalman jan yo te konn ap fè kontra avèk Braceros kal Sendomeng. Pa sezi si pi devan ou vin aprann ke gen moun ki touche. pa tèt pou nou menm ki pral nan peyi sa yo. Nou pa poze tèt nou kesyon pou ki sa tout moun fèmen bouch yo. Mizè n ap pase chili a la, nou pa poze tèt nou kesyon pou ki sa gouvènman pa di anyen. Yo nan zafè a frèm yo ak sèm yo Yo nan zafè a Machine sa telman kowonpi M pral ba nou yon egzanp telman l kowonpi M gon zanmi m ki gen yon sekirite Nan apatman li ayiti. Bèl ti djòb wi nèg la gen lap fè sekirite nan apatman. Epi zanmi an dim wi lye ou konnen m leve yon maten m pa wè m pa wè brother a menm m di misye sak pase. Misye al chili wi papa. Misye fè tout efò l li jwenn 3000 dola pou l peye tout lòt kowonpi yo ki anndan ayiti kap pran kòb nou yo pou yo voye nou al chili. Epi lal chili. On mwa pa pase, misye tounen Ayiti. Donk se sa k ap rive nou an, menm machin koripsyon sa k ap vann nou yo avèk Chilyen yo, ki ap vann nou yo avèk Brezilyen yo, ki ap prepare yo pou yo vann nou avèk Ajanten yo, anvan nou menm ale, yo prije nou, yo pran tout ti kòb ke nou te petèt sere. Tout ti kòb nou al prete, tout ponya nou al pran, oubyen tout kòb fanmi nou ki nan dyaspora a k ap bourike nou voye mande l, yo voye ba nou an, pou n ale nan peyi etranje al pase mizè. E sa k fèt wi. Se sa k fè gouvènman an pa p janm di yon mèrd sou kesyon sa a. Yo ladan l. Sa m pa menm diskite la pèsòn menm. Yo ladann, yo kosone l, yo fè w pran nan pyèj. Se nan yon pyèj ou pran la. Ban m eksplike nou. Dènye solisyon an. Tout enfòmasyon m ba nou la, se granmoun nou ye, se nou k ap fè desizyon nou. Ke se swa kote nou ye an, se nou menm ki ap konnen si kondisyon an bon pou nou, si l pa bon pou nou. Men m deja fè nou konnen ki difikilte nou pral travèse nan tout kote sa yo. Nou menm ki ka pale panyòl, nou menm ki gen yon ti kòb nan pòch nou, pa chans, nou ka rive debouye nou. Men m pa kache di nou sa, majorite nan nou, Nou fenk komanse wè pwoblèm ke nou pral travèse chili. Sèl konsèy mwen menm mwen te ka ba nou, nou menm ki pa byen enstale yo, chèche yon mwayen tounen lakay nou. M konnen pa gen anyen lakay nou wi. M konnen pa gen anyen lakay nou. Si nou prefere rete chili, Jiskaske yon lè si yo touye nou, yo bat nou oubyen kèlkeswa sa li a, se chwa, se desizyon sa a nou fè, se chwa pa nou. Men mwen menm sa m ta konseye nou, se tounen lakay nou. Nou ka jwenn resous wi pou nou tounen lakay nou. Fòk nou kòmanse fè bri avèk gouvènman ayisyen an pou yo fè tout efò pou yo fè nou tounen lakay nou. Si gouvènman nou an te kanpe sou yon bagay serye, 60 ayisyen frè ak sè nou yo ki te chita, nou menm ki te chita Chili an pandan ayewopò a pandan 4 jou a, Yo ta fwete yon avyon al pran nou. Men gon moun ki te deja dim sa se pa gouvènman an ki te voye nou ale. Nou tande? Gen moun ki di e pa gouvènman an non ki te di nou ale. Eske se gouvènman an ki te fè nou depanse 3000 dola ale? Ok? Men, m ta renmen menm moun sa yo reponn nou nou menm kesyon, kisa ki koz peyi nou an pa ofri nou anyen? Kisa ki pèmèt chita avèk Chili pou l fè Chili ouvè pòt li ba nou? Pou la prale nou konsa? Kisa k te yes ki te chita avèk Brezil ki asepte ke Brezil ouvè pòt li pou la prale nou konsa? E kiyès ki chita avèk Ajantin kap konplote pou yo rale nou an Ajantin konsa? N ta renmen menm moun sa yo ba nou repons sa yo. Nou tande mwen, frè m ak sè m yo, ki an Ayiti. Peyi etranje pa solisyon an non. Gon seri de kritè fò ta genyen yo pou reyisi. Sou pa genyen yo, w ap pase mizè. M ap pale avè w kounye an la, gen Ayisyen m di nou k ap rakle Ozetazini. Rakle Ozetazini. Men yon travay pou nou fè. Nou menm ki nan pozisyon sa yo. Nou menm Ayisyen ki gen konsyans yo. Pwèm toujou di nou lèm pale avè nou, map toujou eseye ba nou yon ti solisyon. Mwen pa pou kesyon ranvèse gouvènman non, m pa pou bagay sa yo. Men m kwè lè a rive, lè a depase menm, pou gouvènman an fon chita, resezi li, epi gade ki sak priyorite l. Ok M pral voye mo sa monte menm Kesyon karavan nan Si premye pwen ki ladan nan se pa kreye anplwa Pou nou stope emoraji sa Pou nou ranvèse trafik ayisyen sa n ap fè an la Karavan nou an pa vo yon mèrd M ap repete l ankò Si premye priyorite nan karavan sa a, se pa kreye anplwa pou stope emoraji sa a, pou sispann trafik ayisyen sa a, karavan nou an pa vo yon mèrd. Donk prezidan de la repiblik, vis premye minis, senatè, depite, nou tout ki ap travay nan gouvènman an, se priyorite nou tout, Pou nou kreye anpwa masivman pou pèp la ret lakay li, pou pèp la tounen lakay li. Trafik imen sa nou setòp lan la. Ok, an kachèt sa. Medya ayisyen an, avèk lòt entèlektyèl ayisyen an, ayisyen yo. Si se konprann nou pa konprann li, oubyen si se wè nou wè l nou pèdi li, bon m met kaka chat la deyò pou nou mwen menm jodi a. M ba nou otorite pou nou pale de sa jodi a. M ba nou pèmisyon pou nou pran videyo sa pou nou repase l pou pèp mwen an ankò. Vol ayisyen pral chili sa dwe sispann trafik ayisyen pral chili sa dwe sispann trafik ayisyen pral brezil sa dwe sispann trafik ayisyen pral ajantin nou pral prepare a la li dwe sispann. Priyorite tout gouvènman ayisyen jodi an la a, avèk gouvènman ayisyen k pral monte aprè, se rasire pèp la gen travay, pou pèp la gen pouvwa dacha. Alò, m pral pale menm avèk opozisyon an nan Ayiti an. ki ap mande pou gouvènman ale, pou gouvènman sesi, pou gouvènman sela, slogan nou se sa l dwe ye, pou gouvènman an kreye anplwa, se sa slogan nou dwe ye. Nou tout ki nan opozisyon an li lè pou nou met tèt nou ansanm, pou nou fon sèl vwa. Pou nou di trafik ayisyen sa fok li sispann pou nou kreye anplwa pou pep ayisyen an. Depi se pa travay sa nap fet, bann kreten, nou pap regle yon merd. Map dil anko yon fwa, m pa pou gouvenman ale san yo pa fin fe tan yo non. Paske chak tan bagay sa yo fet, se tan nou pedi pandan tranzisyon yo, nou pedi yon paket tan. Pa kontre, pa kontre, si pa gen anons ki fèt ke n ap remedye avèk trafik imen sa yo, si pa gen anons ki fèt ke nou pral fè yon kanpay masiv pou nou kreye anplwa pou Ayisyen an sispann al imilye nan peyi etranje, nou voye l soti deyò san nou pa prepare l, kisa nou te atann? Donk si nou pa fè travay sa yo, Nou mèt gad figi m byen wi la. Pa sezi non si nou wè m nan ran opozisyon epi m ap mande nou pou nou bat chalbarik. Met bouda n deyò. M klè wi sou sa. Pa sezi non. E mouvman sa a, tout moun ki sousye de san ayisyen sa a k ap koule lan ven nou an, lè m di w m renmen san sa a menn, n ap kanpe wi papa. Nap kanpe man. M kenbe nou lontan wi la, m fon bon pale wi. M swete nou sezi pawòl sa ka map di nou an la.